Bonjou, bonswa avèk tout sipè abòne PamTv yo, ebyen nou pote yon lòt aktyalite pou ou konsènan kanaval e konsènan presyon oubyen trip ki ap fèt sou Oky James jan nou konnen l lan ki se yon frè epi ki deside Rantre nan kanaval oubyen fè kanaval enbyen fanatik yo te mal ankese sa jiskaprezan gen moun kap trip sou misye ki ap menm ofanse misye e misye deside reponn donk nap tounen touswit poun ka baw plis detay plis enfòmasyon poun esplike w bagay la pi byen gade ti videyo sa pou wè kijan w kapab abòne chanèl pam TV nap tounen touswit.
Avant de commencer, abonne toi et laisse un like.
Yon gran mèsi a ou menm ki abòne chanèl pam TV siw poko fè sa nap envitew abòne chanèl la kounya e ou menm ki gentan abòne chanèl la nap mandew pou pataje video sa pou plis moun kapab wèl donk jan nou te dil la avan an nou pral pale de 2 aktyalite premye aktyalite ke nou pral pale se Oky James ki ap resevwa presyon ki ap resevwa trip gen anpil moun kap trip sou misye la e bagay la vrèman dejenere pou misye petèt se paske Pifò moun yo desu de konpòtman misye oubyen de reyaksyon misye pa rapò avèk ke ou te gentan frè epi ou rantre nan koze kanaval ke tout moun konnen ki son bagay payen. Donk sa te mal ankese pa fanatik yo e nou konnen jan Ayisyen renmen trip sou moun, jan Ayisyen ap tann okazyon yo menm pou yo trip sou ou. Donk sa genlè te fè Oky James mal anpil paske aprè video sa fin lage, Nou te jwenn yon repons de Oky James ki ta prèl deside reponn moun nan epi pou li menm tou moutre lanmou ke l gen pou Djakout Number One. Donk se aktyalite sa nou pral fè w wè. Ann kite w viv ti videyo a pou pou w wè eske reyèlman te gon rezon pou Oky James reponn moun sa ki chwazi fè videyo a konsa byen ke gen anpil moun ki twouve l funny men genlè misye pa ka sipòte oubyen pa sipòte sa ki di nan videyo a oubyen reyaksyon ki fèt nan videyo a. Donk, gade ti videyo sa a enpi n ap tounen tousuit pou n kapab fè analiz enpi ba w repons Oky James lan. Eeeeh!
Pran pa nouvèl sa a! Oh shit! Yo! Letènèl, Letènèl! Nou gen pwoblèm la, nou gen pwoblèm! Oky James tounen nan kanapel! Oky James! Gade! Voye dragon anba a! Boule yo, kraze san yo, boule yo! Letènèl te fache, li te fè sonnen twonpèt la, li te voye yon gwo drangon vin ateris nan mitan Channmas la sou tèt Twou 2004 la, paske li te wè tout ochan Oki James t ap bale nan levanjil li pral bay yo devan Jovenel nan kanaval! Ha! li fè tonton mete dife. Kounye a pa gen stann, tout stann boule. Tou sa pou aprann nou ke timoun pa jwe nan bab granmoun! Chalmas! Ala kote gen lòbèy!
Ebyen ti bout video sa w sot gade la sifi pou fè Oky James reponn moun nan e deside moutre lanmou ke li gen pou Djakout number one tankou se yon djaz, tankou se djaz li menm, tankou se yon djaz li ke li te toujou gen lanmou pou li. Ann li pou ou kisa ke Oky James li menm reponn moun nan aprè ke l fin wè video sa. Donk se repons sa misye fè, kote misye di, m ap di moun ki fè sa a mèsi. ak Creole Drive TV se pou Bondye beni ou talan ou serye donk paske m patap gen lajan poum peye w pou piblisite sa yo moun yo bliye egzistans yo pou mete m an valè mèsi Ayiti Djakout number one Pouchon Maman Toma, To, Nou mèt, nou mèt di on lòt djakout ke l tag ankò, apre sa l di For Life. Donk, kisa atis la vle pwouve la? Donk, èske atis la satisfè de pwomosyon ki ap fè pou li a oubyen se santi l santi sa ke sa ki pase oubyen sa ki di nan videyo a e touche l ofon? Donk, nou tout konnen ke atis la. Te konvèti. Atis la te menm batize. Jan n ap gade l la a, nou gen foto sa la w ap gade la a, se lè atis la t ap batize. E nou tout konn kisa sa vle di lè w batize. Donk, konvèti avèk batize de bagay diferan. Donk, èske se yon bèl ide pou atis la k fin ap bay tout mesaj sa a? E m panse ke atis la, selon mesaj li oubyen selon mizik li, pèmèt ke anpil moun konvèti. Èske se yon bèl imaj li ye? Pou moun ki fin konvèti yo oubyen pou moun atis la te konn ap bay mesaj yo pou yo tande misye nan kanaval. Eske moun sa yo tou ap kontan pou yo tande repons sa ke misye bay la? Pou lap di Djakout number one for life. Jiska prezan mwen menm mwen poko ka konprann, mwen poko ka kwè mwen. Paske m twouve bagay la enpe banal, enpe bizar. M te plis kòmsi di son rimè l ye e lap rete yon rimè. Men lè kem wè misye nan video, m wè misye ap tout jan de bagay sa yo, sa vrèman metem nan ti soulyem. E lè mwen tonbe sou ansyen video ke misye genyen kote ke li ap chante avèk tout emosyon, sa vrèman dominem. Donk, atis la te deside reponn moun yo e wap jwenn yon lòt moun ki kòmante anba sa pou l di Pigaw fè wont sèvi kòlè, tout moun konnen deja, tout moun sesi, tout moun sela. Donk, menm fanatik yo ankò lage nan kò misye. E m gen enpresyon sa pral afekte misye menm nan mizik misye pral soti. Ou ka fana, misye ka jwenn moun ki fanatik Djakout, ap toujou gen fanatik Djakout, men moun yo ap ensipòtab avèk misye. M panse ke si yon moun ap tande Djakout se jis paske Djakout, men e pa pou misye vrèman. Kit moun nan te kretyen kit li pat kretyen gen yon kritik moun yo toujou jwenn pou yo fè misye. Toujou gen yon bagay pou yo pale de misye. E yonn nan pi gwo bagay ki vin ap pase nan moman la, nan moman aktyèl la la, ta sanble pap gen kanaval. Poukisa m di sa? Lapolis tap manifeste swadizan byen ke yo di e pa yo menm ki mete dife nan stang yo, stang yo pran dife. PM avèk DG lapolis la òganize yon pale pou laprès, yo di ke kanaval la ap fèt e lap fèt 23, 24, 25. Donk sa pa pwoblèm. Jodi a ankò tout kote bloke manifestasyon, nèg yo boule, nèg yo boule tout cha yo. Sa vle di cha ki anndan stad la nèg yo boule tout. Yo boule tout cha yo avèk tout dèlko, avèk tout jeneratris yo. E son lòt mesaj ankò nèg yo vle voye bay prezidan an oubyen bay premye minis lan ak tout DG lapolis la pou yo di yo ke kanaval la pap ka fèt. Nenpòt jan l ye li a l pap fèt. Kounya se ki gwoup moun ki chwazi fè bagay sa e poukisa moun sa yo chwazi revandike konsa? Donk, mwen menm depi menm lè m te tande t ap gen kanaval la m te gentan di se pa yon bèl ide pou gen kanaval. Paske nan moman sa la kote gen ensekirite, kote gen zam nan lari la, li pa moman pou gen kanaval, pou gen. Dè milye, dè milye moun ki pral rasanble yon sèl kote. Sitou pa menm gen kouran, pa menm gen sekirite, pa menm gen kote pou moun wè. Pou moun wè si yon moun fè yon bagay ou pap menm gentan wè moun nan, moun nan ap sove, l ap lage pye l. E ankò vin gen yon lòt pwoblèm majè ankò kote anndan lapolis la gen yon, m mèt di gen yon divizyon la paske gen moun ki ap revòlte, gen moun ki ap pwoteje. Moun k ap pwoteje komisè, k ap pwoteje DG yo. E pa menm moun sa yo kap revolte a. Sa vle di menm anndan la polis sa gon divizyon. Kounya la pou ta al kreye kanaval pandan se tan ou konnen ke menm polisye ki ap revantike pou ap di pa gen kanaval yo, se menm yo menm ankò pral mande pou yo pwoteje e sèvi moun sa yo. Donk depi menm lè sa fò nèg yo te tou wè ke kanaval la pap posib. Donk apwè tout cha sa yo boule. Aprè tout machin sa yo boule, aprè tout bagay sa yo fin fèt, mwen pral wè ki deklarasyon ke gouvènman an pral fè ankò pou l di èske ap gen kanaval ou pa. E si pa gen kanaval tou, m pral wè reyaksyon atis sa yo ki toujou di y ap goumen pou pèp, y ap chante pou pèp e tout bagay. E gen, m konn wè deklarasyon yo tou. Donk se sa ke nou menm n ap tann. E ankò tou. M pa ta dwe di l konsa men m sipoze di l konsa. Mwen pral wè ki jan Oky James pral ankese sa paske tout objektif li se te sou chapo l ap chante. Ki jan misye pral jere sa? Eske misye ap rale kò l nèt li kite Djakout oubyen misye pral entegre l anndan Djakout pou l soti lòt mizik paske si w fè kanaval se te pou 3 jou yo depi 3 jou a fin pase ou mèt di ke objektif ou atenn. Eske s on kontra kanaval misye te gen a Djakout oubyen eske s on kontra E pou l entegre l anndan Djakout. Eske mizik pral fè kòlè jan lòt moun nan sot kòmante a? Eske vrèman nou kapab di ke Oky James kounya la son manba an manb Djakout? Paske a 80 pou san mwen mwen wè kanaval la enposib. Sa vle di, menm videyo Djakout la tou si yo vle a soti l men pa gen enpak pa gen anyen l pral fè paske kanaval. Se lòt semèn li ta sipoze fèt, èske gen preparasyon? E swadizan m pran nouvèl, m gade nouvèl, m gade, m li, m wè ke yo di stand yo jiskaprezan yo poko repare yo. Donk, kòman kanaval pral fè posib? Donk, se aktyalite sa nou te pote pou ou jodi a pou nou te fè ou konnen ke aktyèlman la Oky James sou presyon avèk fanatik li yo oubyen ansyen fanatik li yo oubyen ansyen moun ki te konn ap swiv li yo. E kote tout rezo sosyo se de sèl sa ap pale de Oky James ki chite pou lal nan kanaval epi kanaval pa fèt. Chak lè misye fè gen pwojè fè sa oubyen fè sa, kanaval pa ka fèt. Eske son repons vrèman Bondye vle bay? Bay misye oubyen eske se tou senpleman natirèlman sa ap fèt oubyen sa ap ap ka pwodwi kanaval. Donk kòm misye gen pou l la lòt ane ankò nap gade pou n wè. Donk se aktyalite sa n te pote pou ou pa bliye kòmante pa bliye abòne chanèl pam TV e jan nou te di w la aktyèman la cha ap boule jiskaprezan cha ap boule e jeneratris ap boule anndan stad la sa vle di li kaziman enposib pou ta gen kanaval paske nou konnen pa gen kanaval san cha mèsi a ou menm ki abòne chanèl la mèsi a ou menm ki gade videyo sa jis nan fen.